Ok bonsoir tout zanmi youtube mwen yo se zanmi pam Shirley Chencho jodi an kile tounen back ak yon lòt ti video pou nou video jodi an li pa ni yon vlog li pa ni yon li pa ni prank li pa ni pa story time li pa Li pa vlog. M jis pote de medikaman natirèl m konnen k ap bon pou nou. M pa konn si tout moun konnen fèy yo rele fèy lougawou a. Mwen m pa konnen l sou lòt non. Sof ke m konnen li rele fèy lougawou paske m se moun Pòtoprens mwen ye. Nou ka wè mwen bouton natirèl ti cheve a m sot byen bay ok. Fèy sa. Fèy sa rele fèy lougawou a mwen menm se konsa m konnen m pa konnen sou lòt non. Tankou ou menm ki gen piyè nan ren, ou gen piyè nan ren, ou gon ou gon enfeksyon vajinal, oubyen tou ou gon enfeksyon nan senti ou ki toujou ap fè w mal oubyen w al kay doktè pou yon enfeksyon, doktè a pa ka jwenn yon solisyon pou l ba ou tou sa. Fèy sa ou ka itilize l, mwen menm yo te banm resèt la se 3 fèy li ye. Wap bouyi 3 fèy lan, wap pran yon vè chak maten epi wap pran yon vè chak swa. Men vè wap pran chak maten an, se kòmsi ou poko manje. San manje ou pran vè chak maten an. Aprè sa, lè w pral dòmi, ou sonje pou w bwè yon vè. W ap fè, w ap fè, w ap fè, kòman yo di bagay sa a? W ap fè tretman sa a pandan, gen moun ki pran 15 jou, gen moun, mwen menm m pran yon mwa pou m te fè l. E m te jwenn solisyon m konplèt. Pou ki rezon? Paske m te kòmanse m te fè mal, m ale kay doktè, doktè a ap di m yo ti bagay nan figi. Efektivman depi. Depi sou 3 jou m komanse bwè te sa, m santi m up to date, m pa menm jan ankò. Sa vle di, M te twouve li nesesè pou m te pataje ti bout videyo sa ansanm avè nou. Men, fèy lougawou a. Tankou mwen menm m wè fèy sa li gwo, lè m ap bouyi m bouyi 2, m bouyi 2 ti piti. Bouyi de gwo on piti. Sa vle di jiska prezan mwen menm m bwè l. Aprè sa, si w gon enfeksyon nan zòrèy ou, ou gon enf kòmsi w gon zòrèy fè mal son enfeksyon li ye. Ou ka jis pran fèy sa, ou pran on pip on on fèy ki pi piti. Ou jis pran l epi ou chofe l. Ou chofe l ou mete l kan kòmsi pandan jan w wè l ye nan men m la. Ou mete l kan ou mete l konsa nan on kiyè, ou chofe l nan kiyè a. Ou chofe l, pandan w ap chofe l, li gen yon ti lwil li pral ba ou. Epi ti lwil sa l ap ba ou a, ou jis degoute 3 ti gout nan zòrèy ou. Gade wè, ou mèt ale lopital, si doktè ta vle w fè analiz, oubyen egzamen wa done jan w di l lan, e w ap wè l ap vin, w ap wè w ap tounen, kon w al fè egzamen an ap di w non, ou geri, ou nòmal. Apre sa, Pou sa mwen se sa m konnen de fèy sa m di. Li bon pou anpil anpil anpil anpil enfeksyon, li bon pou anpil anpil anpil maladi. Li menm avèk lalwa pa gen manti nan sa. M pa p rete, se jis ti videyo, ti bout moman sa m te pote pou nou. Pa bliye abòne ak chanèl la, pataje epi like. Pataje videyo a epi like evite yon zanmi w vin sou chanèl lan pou l ka vin konnen plis petèt si l malad tou sa ap ede l daprè mwen menm m espere ke nou mèt poze m nou mèt poze m avan tou nou mèt poze m kesyon nan kòmantè yo m ap reponn e si nou ta gen plis lòt bagay tou nou bezwen konnen m ap ede nou m ap ede nou paske mwen menm m renmen ede moun se sa m fè. Ciao! A la prochèn!